Bon si se yon sèl gita ta gen jou sa. Se pye rekò wi nan club lan. Li egale Mariano Dias ki te fè 30 match tou. Yon jwè ki pat gen otan e ki pat gen twòp tan de jeu pa rapò a Rodrygo. Yè swa m pa konn si nou gade match Dumornay a. Dumornay moutre yo ke nivo l avèk nivo konnkakaf la

kap baw ti souri pa egzanp Ronaldinho ou konn nan match ak Ronaldinho janl drible w lan jan jan bouch li ye a ou ka panse se ri lap ri se lèw nou pa ranni kont ke se bouch lan ak dan yo ki pa twò zanmi pou li ki pa twò zanmi pou li paka fèmenl men kò Ventina jwe tout match lan yè swa chak fwa kamera a sou li li gon ton serye yon pwofesyonèl ageri li pa jwe se yon boul match li vin jwe lap jwe match li lap fè resital lan. Lap baw plezi pour les yeux dan janl li jwèt lan verticalité li passe précise li. M panse nivo konpetisyon sa se o nivo lap jwe an ki egzije sa paske nou konnen byen ke el evolue a Lyon, Lyon se octuple chanpyon dEurop se se mèt kesyon lig dè chanpyon Lyon son enstitisyon seryez olas etou yo envesti fè vini de lejand nan klub sa e Corventina jodi an se pòt etanda Lyon. Byen ke ane sa a ta sou repartir, l ap jwe milye teren, men nan seleksyon, nou konnen s on jwez ki trè trè enpòtant nan dispozitif Grenadye yo e yè swa ankò li te montre lemond antye ke s on jwez ki gen talan, ki kapab pote seleksyon sa a. Anplis ke l kapab distribye balon e asiste atakant yo, li menm tou li kapab jwe wòl, li kapab patisipe nan finisyon an tou. M panse se yon jwez ki trè trè enpòtant pou ekip nasyonal la. Epi kote serye w ap pale an, m panse. Corventina pat janm yon jwez ki fantezis ki fantezis ki vin soufle wi se depi lèl piti nou te wèl nan tigrès li te toujou trè seryez mwen m toujou di sa youn nan meyè match corventina mwen gade youn nan meyè match corventina mwen gade an klèb se te final yon final nan stad la li fè 5 gòl tigrès bat 5 gòl a 2 m kwè m pa konnen si se anacaona m pa raple'm li fè 5 gòl son jwez ki ap chase gòl yo ki. ki gen yon fò potansyèl, m panse ke Beliz ki se yon peyi ki pa yon gwo peyi foutbòl, fò n di, fò n di sa, se peyi ki pi fèb nan Amerik Santral la, jodi a m kwè yo 160 onzyèm mondyal o nivo feminen, donk y avè pa match, e se, se, se, Corventina abitye gratifye nou de prestasyon or nòm, an Lig dè Chanpyon, m pa kwè ke. Non, nou pa gen pou n pale de Corventina kont Beliz, donk se yon mank de respè. Men fòk nou salye pèfòmans lan kanmenm, 1 pas desizif, 2 gòl, se, se, se enteresan, se enpresyonant. Dayè si n te gen si n te gen yon ekip ki byen wode Beliz nou te ka fè wi nou te ka fè 2 fwa 9 gòl nou te ka rive a 18 a 20 gòl menm donk bon match sa yo yo gen enpòtans yo pou ekip la sitou ekip nou gen yon ekip pou mwen menm moribond an tèm de endividyalite gen avni gen potansyalite men di pwendvi dekip kolektif koyezyon je dansanm ekip sa poko genyen l. Malokinyèt gen anpil travay pou l fè. Match sa yo kont advèsè ekstrèmman fèb. Non, pou sa m gade yè swa, ekip Ayiti a fè bak. An tèm de pwodiksyon de je, èske se advèsè a k fè sa kòm bagay? Men, se pa sa ki devan nou la. Sa ki devan nou la, Ayiti, Ayiti regrese. Ayiti fè bak. Antrenè k pa a la otè. Dayè, bon, lè nou fin jwe koup di mond feminin 2023, avèk, kòman l rele, Delepin, Nikola Delepin, wi, pa la suit se te Frederick Gonçalves. ki pran tèt ekip la, ki ranplase Delepine epi li pa menm ka mennen ekip la nan koup koup dò Gold Cup, premyè edisyon Gold Cup feminin. Donk sa son se ton se ton bagay inadmisib. Epi de Gonçalves vin pèdi vin pa la, se ta pral Quignette. Quignette la depi pli de 1 an, Quignette pap regle anyen nan ekip la, ekip la pa ka jwe. Pa gen jeu d'ensemble. Donk n ap tann, mwen menm m ap tann petèt pwochen match la oubyen 2 pwochen match yo pou m wè èske èske gon èske gen avanse ki fèt. Se kont ti advèsè sa yo se se pa kantite gòl yo ki pi enpòtan. Menmsi a a yon ekip ayisyèn feminin ki te gen pi bon jeu d'ensemble t ap fè plis gòl akousur. T ap fè plis gòl kont Beliz yè swa men e. Nou bezwen yon ekip kote tranzisyon yo fèt pi byen, yon ekip ki pran plezi pou l jwe, yon ekip ou wè ki antrene. E pa tankou vye Real Madrid ki pa ka fè twa pas, ki pa ka fè anchenman, ki pa ka fè tranzisyon non. Vye Real Madrid Alonso a non. Map kite w pale pou kò w.
Pa tankou vye Real Alonso a non ki pa ka fè, ki pa ka jwe, ou wè nèg yo ap fòse jwe e yo pa yo pa menm ka fè tranzisyon avèk balon an. Donk e ekip ekip feminin nan donk gen.

ki Alò yè swa se Kaïna César ki te nan gòl lan pou ekip nasyonal lan. Dènye tan sa yo an labsans de Naomi Ambroise, de Kerly Théus. Kaïna te kale tout jounal, tout jounal nan peyi a nèt. Lara Larco, se Kaïna César. Mwen konn sak bèl lan.
Son bèl pòtyè wi, son trè bèl pòtyè. Kaïna jwe match lan,
Igo, Ike bo telefòn nan men lap li jounal. Lap tèks?

Kel fè renmen sou tiktok wi. M di Karina tande gou bagay wap eseye fè la pral koupel wi dim sa li Alex ou konnen konnya tiktok pral koupe afè video ke wap poste ke w fè avèk entelijans atifisyèl la nou te wè yon video dènyèman Carlens Arcus ke yo tap pase ki di ke nou ta renmen eksetera eksetera. Otomatikman gen mwen l, mwen se entelijans atifisyèl. Ou konn tande de bagay k ap pale, yo pran vwa yon moun, yo pran vwa Obama, vwa Trump. Dènyè sòti Infantino pou salye kalifikasyon Ayiti an tou, vwa a se te yon vwa machin, se yon vwa robotik li te ye, se te entelijans atifisyèl. Donk, dezòmè, TikTok pral koupe bagay sa a. Si w ap fè videyo, fè videyo w.
Orijinal. Bon bagay. Orijinal. Ou konnen algoritm lan, li fasilite nèg yo travay. Pafwa, nèg la konn ekri yon tèks la, li fè, li fè wobo an li l pou li epi. Li fè montaj li pi rapid. Li bèl vwa moun nan. Oubyen li moute sou Bsoccer oubyen Maxifoot, li pwan atik ki pale de Yamal oubyen viktwa Real, epi entèlijans lan li l pou li epi li kitan fasil pou on va off pou l abiye pou l abiye montaj li. Bon, mwen di demwazèl lan, mwen di gadyen Ayiti a yèswa nan match lan, m di l ke, a, y ap al kenbe w, w ka fè sa ankò non. Bon, li di m pa gen anyen pou m fè. M pa gen anyen pou m fè. Alò, n ap di ke Ayiti jwe premye match sa se kalifikasyon koup dimond men se kalifikasyon. chanpyona Concacaf. Chanpyona Concacaf la ki konte kòm kalifikasyon pou la koup di mond 2027. Se yon triple kalifikasyon menm pou yon tounwa foutbòl feminen JO. JO se 2028? 2028 donk. Donk se yon triple kalifikasyon. Donk se match sa yo gen anpil anje menm lè nou kòmanse pa yon ti advèsè. Donk lòt ekip lòt advèsè yo lòt match yo ap gen.

Alò pwochen match la se pral le 3 mas kont Surinam, n ap jwe le 9 avril kont Angiya epi dènyè sòti an se pral 17 avril n ap jwe n ap resevwa dayè 2 premye match yo se an deplasman epi n ap resevwa 2 dènye match yo bon m poko konnen ki kote si se Kanada si se Kiraso m poko konnen ki kote n ap resevwa match yo donk se kalifikasyon JO epi mondyal k ap fèt nan peyi Brezil an 2027 nou espere ke Grenadye yo pral kalifye pou pwochen match la. Kont Surinam, si gen espwa n ap wè. Si Kinyèt pa kapab vre, Kont Surinam, moun sa pa nan nivo nou tou. Surinam miyò ke Beliz epi yon Giyà ke n ap gen pou n jwe. Paske nan zòn nan, rival nou se Kanada, Etazini, menm Meksik, sonje nou bat Meksik 3 a 0 avèk yon kout de Sherly.

Non Jamaik gen gen kadiacho kadiacho se atakan non ou di non ou di se meksik eta ou di se kanada avèk etazini mpa pale ti jamaik non wale trò vit lan bezwen meksik pa ladann ekip ekip ayisyèn nan fè anpil efò ekip ayisyèn feminin nan nan soti nan ti kategori kote yo pran plizyè tounwa nan zòn karayib la e pral rache kalifikasyon pou koup dimond u 20 an frans an 2018 epi 5 an pli ta nou pral jou kalifye pou koup dimond seniò donk e jenerasyon sa fè anpil gwo bagay nan foutbòl feminin an make istwa foutbòl feminin ayisyen an. Donk nou pa gen pou n prezante yo men nou gen Spò se konstans a regilarite se repete gwo pèfòmans yo repete akonplisman yo k ap mete w nan yon lòt paliy se pa yon sèl kalifikasyon pou koup di mond pou di n se Kanada ki rival nou Etazini non men gen pou ale twò rapid non gade gade eleman nou genyen non jodi an le Kanada genyen nou pa pral souzestime ekip nou an Kanada genyen de jwez ki make lewòp. Konbyen meksikèn nou janm wè yo gen Adriana Leon nou kwè ki Nap pale de ekip nou pap pale de grenn jwè grenn jwez e chilo. Kisak fè Ayiti jodi an gen ekip ki al nan koup dimond nou gen Belgar ki vini nou gen seri de jwez nan yon nivo ki vini. Epa nou gen tout jwez sa yo nan ekip nou an pa enspire konfyans nou poko on ekip ki sot jwe koup dimond avèk pratikman menm jenerasyon. Nou te dwe gen garanti, gen sètitid ke n ap o Brezil wi an 2027 nan dezyèm edisyon koup du mond lan. Pa bliye, pa bliye, pa bliye, nou kapab kalifye, pa bliye, m pa gen sètitid mwen menm. Fòma konpetisyon sa se 6 gwoup yo, venkè 6 gwoup yo, dayè n ap premye nan gwoup sa a. Alò venkè 6 gwoup yo ap rejwenn Kanada ak Etazini ki yo menm yo te kalifye dirèkteman pou dezyèm tou lan. Donk 8 ekip pral jwe, 8 ekip pral jwe chanpyona konkakaf lan. Epi m kwè 4 demi finalis yo pral nan mondyal. Donk espwa toujou la men. Li pap twò lap lap trè se pral trè relve avèk Costa Rica Mexique Etazini ki ka Jamayik e Kanada donk 5 5 gwo mòs 5 Non Jamayik se trè lou Jamayik jwe 2 dènyè koup di mond yo Donk 5 advèsè sa yo donk fòk depi ekip nou pa pwogrese nou pap ka al nan koup di mond depi se ti ekip kenken kinyèt ap ba nou la ki paka fè de twa pas se endividyalite kap deside de sò match yo kont de advèsè fèb

Men ansanm gade group la keta li yo pa pwogrese. Epi vandredi pou tiraj osò lan ki ap fèt nan Kennedy Center a midi di kote de Washington. Son gwo evenman wi. E ladan li yo genyen pou yo onore prezidan ameriken an, prezidan Trump. Poukisa yo pa Lap onore tèt li? Lap onore tèt li se li kap òganize se peyi l se li k devan la sèn avèk prezidan fifa. Bagay sa kòmanse ap fè pale anpil. Onore l poukisa?
Narcissique sa yo si w pa ba yo devan, si w pa ansanse yo tout jounen yap yap mete pyèj bon gade tout gade tout pyèj lap mete pou peyi tyèmond yo pou Ayiti pa sipòte Ayisyen pa ka nan koup di mond yo yo yo oblije yo oblije deyifye l menm wi bon talè w tande l kanpe koup di mond la genyen human right watch ki ekri la fifa pou te mande l pri sa wap bay mesye a kòm moun kap pote inite nan mond lan. Sou ki kritè? Kisa lap pote nan mond lan? Inite.
Epi yo bezwen e bezwen yo bezwen pran resous Venezuela yo bezwen antre anndan e Yap touye rantre Venezuela. Yap touye la guerre sitou ke mesye a di Epi yap sipòte yap sipòte Israël kont kont kont deja. kont pala kont Palestine. Li di li kanpe 8 gè deja. Bon, de tout fason euh pou vandredi pou tiraj osò lan an nou di ke

Fòl prezan paske gel konnen ke nan 20 tan nan 30 tan nan 50 tan lè yap prezante trofe an pou jwè ap leve trofe apre yo dil desann li di pap desann.
Anpalan de sa e mesye gon enfòmasyon jodi an ki tonbe ki vrèman enteresan etazini vle òganize copa america 2028 la donk ayiti kapab jwenn yon nouvèl chans paske gen posiblite pou yo pran plis ekip. Dayè Concacaf avèk Conmebol yo chita ansanm aktyèlman pandan nap pale a la pou yo dezinye bagay sa. Alò kesyon an kounye a se ke nan 42 peyi ki kalifye deja pou koup di mond la manke 6 e tou le 42 peyi sa yo yap prezan Washington pou tiraj o sò lan vandredi e genyen òdinatè ki pi pwisan kounye a nan mond lan Okta. Se entelijans atifisyèl ki ap travay nèt al kole. Opta se gwo koze nan kesyon statistik. Men malgre bay anpil manti tou, m wè l deja. Opta di ke nan 42 peyi yo, li mete Lespay. Ou te voye l pou mwen wi. M te voye l pou ou. Konbyen li mete Espay? Lespay gen 17 pousan chans pou l ranpòte koupdimond la. Dezyèm moun li mete an se Lafrans. Li mete la.
a 14 pousan. Li mete Espay a 17 pousan. Kote la Janti? La Frans a 14 pousan. Angletè kounye a? Angletè twazyèm, 11 pousan. Alò 11 pwen 8 pousan chans pou yo ranpòte mondyal. Katriyèm nan se ki moun ankò se? Se Lajantin. Lajantin.
Lajantin ki sou mwen an la wi. Ke l mete a konbyen? 8 pousan sèlman.
Kote l mete Ayiti kounye a li menm? Ayiti se dènye peyi. Menm jan resamman te gen te gen yon premye medya ki te deja. mete Ayiti an dènyè pozisyon. Nou se peyi ki genyen pi piti chans, pwobabilite pou nou ta ranpòte koup dimonn lan, zewo vigil zewo twa.
Yo pa moutre Okta Labib. Sa k pase?
Non, yo pa moutre Okta Labib. Mwen lòm enève! Kòm se òdinatè li ye li pa konn Labib. Li tap konnen Matye 20 vèsè 16. Li tap konnen Mak 10 vèsè 31. Sa l di frè Alex? Mwen pa konnen non kisa yo di.
A!
Pran Labib nou. Moun!

Se mwen kap dènye a. Donk tout moun kounye a pral vin pranm pou ti sina yo nan koup di mond lan. Yo mete presyon sou nou. Non tout moun ap vini yo di ah depi se Ayiti nou jwenn la nou bon. Yon 3 pwen kach epi konsa m ka frennen yo ok. Alò kisa sa vle di vrèman? Ayiti genyen sèlman zewo vigil zewo 3 pousan. Donk sou 100 sou 100 pousan chans. pou Ayiti ta ranpòte mondyal nou gen zewo vigil zewo vigil vigil twa. Donk sou dimil nou gen sèlman twa an di twa pou twa twa chans sou dimil sou dimil chans. Bon donk se se se bon bagay pou nou se yon bon bagay pou nou previzyon estatistik sa yo ke opta epi de lòt de de lòt estrikti fè. Li bon pou nou, li bon pou nou Jean Alex di a, l ap retire tout presyon sou do nou wi, e advèsè w yo ap gen mwens respè pou nou, e n konnen nan spò respect de l'adversaire se yon se yon yon bagay fondamantal yon atitid yon atitid se yon atitid la ou nan valè valè di spò wi se se youn nan valè ou dwe kiltive youn nan atitid yon ekip dwe genyen lè w pral jwe yon match foutbòl lè w pral

Barajis yo, yo ba yo 3 vigil 7 pousan chans. Alò, tout peyi ki nan baraj yo, Litali, Nòvèj, e Kongo, yo, yo, alò. Yo poko menm la non. Yo poko menm la non.
Yo gen 3 vigil 7 pousan chans pou yo ranpòte koup sa. Bon wè mwen menm.
Ou wè Odson Edouard? K ap jwe nan, nan Lens? Nan Lens.
Gen 52 Lens.
Ok. Ki aktyèlman.

Pa marye avèk fi ke w renmen an. E. Marye avèk fi ki renmen w lan. Ou konprann sa m di a byen wi. Jodi a. Paske w ka renmen fanm nan epi w pran fanm ki pa renmen w. Dan le,
dan le ka de frè Seid. Ki yo tou lè de ap jwe La Norvèj. Nou la. Gen youn ki te pase nan Sassuolo ki de retou. nan Rosenborg. Papa a di yo ke li pa vle chwa sa a pou yo. Li pa vle jwe pou Ayiti. E papa se Ayisyen. Eske nou la? Papa a pa vle chwa Ayiti an pou yo an seleksyon nasyonal. Ke yo veye, veye, veye jiskaske la Nòvèj rele yo. Semèn dènyè.

24 ans.
Bon m gen 2 timoun 24 ans Jèn timoun. ki vle vin jwe pou Ayiti. Ou konn konbyen koup du mond yo ka ban mwen? Yo ka bay omwen 2 koup du mond. Deux. Donk nou konbyen moun ki tou rive la? Yo ka bay 2 ankò. Mesi Donk wi. 2030, 2034. 2034, yo ka ban m 2038 tou wi. Bon, an nou Y ap gen 25 ans, y ap ban m lòt la 29 ans, fèt nou mwen pa ka jwe koup du mond toujou. Oh!
Emile se li menm ki te jwe nan Sassuolo an Itali. Donk misye ki de retou.
Donk se de jwè de ou ta ka di. Trè o nivo. Men misye pi fò li menm Emile paske li fè seleksyon U17, U18, U19 e Espoir pou lè Viking. Donk misye gen plis talan. Donk se atakan ke li ye. Li ta fè nou di byen. Sou bò goch la. Sou bò goch la ou byen sou bò ataka. Mwen gen Emile. Milieu tèren.
Pou m gen Wilson Efwa.
Pou m gen Gorby Jean Baptiste. Pou m gen Wilson Isidore.

Lè w di Carimi. 3 vedèt.
Lè w ap fè yon sosyete an non kolektif an dwa, yon SNC, nou pran non chak moun, nou pran 2 lèt nan chak, nou fè djaz lan. Carimi, se te pou Carlo, pou Richard e Mickaël. Nou la, Carlo, Richard, Mickaël. Premye Carlo an, kibòdis lan, k chante tou, Carlo Vieux. Carlo Vieux gen ti gason l lan. Eske nou la? Carlo vieux ti gason l lan k ap jwe nan Inter Miami. Ti gason Carlo a. Eske l pa konvoke avèk seleksyon amerikèn?
Li fèk gen 17 an. L ap gen 17 an. Ameriken rele l nan U17. Carlo ap eksprime regrè ke l genyen ke pitit li an janm renmen Ayiti li menm. Ke pitit li Ayiti pa gen tan rele l. Men misye pral pote mayo seleksyon amerikèn, misye ap jwe pou U17. Kounya la fò pou moun ki pou rele Carlo vye, ki pou di Carlo vye, menm si l jwe pou U17 Etazini, tan ke l poko jwe pou gwo seleksyon amerikèn nan, li ka jwe pou Ayiti. Il suffit ke Ayiti rele l nan gwo seleksyon an yon lè, oubyen avan menm ke Etazini fè l jwe nan gwo seleksyon amerikèn nan, pou Ayiti gentan fè l jwe yon match. Lè sa depi fin jwe match pou Ayiti se fini men se lèl jwe nan gwo seleksyon an se pa nan ti bagay U17 lan. Childo Childo nou paka nan eksklizyon dayè nou menm kòm kòmantatè nou okontrè se se se ranfòseman nap mande se nouvèl tèt ekip la dwe genyen donk ekip amerikèn 92 Dakar li nan tounwa je zolenpik la se pa san rezon yo rele l djim ti moun basket la wi donk nan basket bon se de gran basketè se Larry Bird se Hakim Olajuwon se Magic Johnson se Jordan se Patrick Ewing se Charles Barkley se te yon vrè djim ti moun wi donk tout nèg yo fò tout nèg yo se jeni Denis Lewis se te redeem team se sa? avèk le bon Yo te di yo toujou gen ekip ki Tout ekip yo prèske Dream Team men pa o menm nivo ke ekip 92 la men donk ekip ayisyèn nan ki kalifye la mesye nou te wè lakin yo nou te wè ekip la bezwen de nouvo eleman de jwè ki pli pèfòman an atak o milye an defans e menm on nouvo e menm on lòt gòlkipè donk li nou pa ka ap fèmen pòt fanatik yo fòk nou konprann ke ekip la pa dwe fèmen pòt sou moun. Donk e fout spò foutbòl se se fratènite konvivyalite e pa e dwe pa gen eksklizyon nan spò donk vini vini mesye vin ranfòse ekip la pou pou pou n kapab vin ranfòse ekip la pou n al defye estatistik opta tout tout pou n al defye pou n al pou n al defye tout previzyon estatistik mesye bon men kontre m di w gon bagay k ap fèt pou ayiti nan mond lan nou poko wè sa tande e e pa sèl alex ki di sa non m wè plizyè m wè plizyè moun k ap ekri ke.

Kote n kapab de Nou espere pa tonbe Nou espere tou Nou espere pou n pa tonbe nan gwoup de lanmò tou
Epi pou n fè listwa Pou Ayiti yo pa konte sou li a Pou Ayiti lè y ap fè fèt yo mete chita deyò a Pou Ayiti y ap ri sou do l lan Pou Ayiti yo pa ba l ankenn valè a Yo bouyi manje a Yo fè manje a sou do nou Nou pa manje ladan l Wi yo pa ba nou Menm goute n pa goute Lè yo fè kodenn nan Avèk makawoni an Yo pa ban nou ladan l. Ranmase lajan sou nou nou.
Yo lage po patat la deyò a pou nou. Yo ban nou po mango a yo di l bon pou vè. Ayiti sa a gen pou ankò etone lemond menm jan nou te fè l o debi di diznevyèm syèk. M ap pran poz on minit sèlman, m p ap menm gen tan, n ap tounen la menm.